Mesdames et messieurs, bonsoir. Se avèk yon plezi jodi a la pou nou ansanm avèk nou sou plato Inox TV avèk Saf TV. E se yon plezi pou nou pote premye show pou ane 2019 la ki se yon antrevi avèk youn nan atis, youn nan slameur ki trè koni nan vil la Santiago de los Caballeros. E jodi a E nou gen ansanm avè nou Mackenson César, ki se youn nan gran slameur yo. E nou ka di, si y ap pran 3 slameur isi, Mackenson César se pami 3 sa yo. Ok. E aswè a, se yon plezi pou nou gen ansanm avè nou sou plato Santya Rosa k ap fèt. E pou nou al fè ti koze, pou nou pale. Ou konprann? Epi l ap reponn kèk ti kesyon ansanm avè nou. E Kenson, Koman nèg ye? Bon, nou byen, mèsi. Se yon plezi pou ke nou la jodi an, pou ke nou ka pote limyè pou anpil moun e kreye posiblite pou chak moun ka konnen kiyès ki Mackenson Cesar. Alò, mèsi bokou pou envitasyon an. Deja sa fè m plezi. Ok, se yon plezi tou pou nou menm pou nou gen yon ansanm avè w sou plato Santiago Sa Ka Fèt. E bon. Kenson kiyès? Kiyès ki Makenson nan? Pale nou enpe de Makenson. Makenson se sa. Ki laj li? Ki bò l fèt? E tou sa. Bon, Makenson se sa. E mwen m Makenson se sa wè jou. Nou wè jou Jakmèl nan ane 31 mas 1987. Se yon Pale de Makenson se anpil bagay. Mwen menm M ap bourade. M son moun k ap bourade kilti depi a laj de 12 ans. M son pasyonnen de la culture, spesyalman kilti ayisyèn, nou ka di vodou. Mackenson leve nan yon fanmi vodouyizan. Mwen menm, mwen son yon vodouyizan. E m toujou fyè ke mwen di kiyès ke m ye. Mwen fè tout tan mwen Jakmèl, epi mwen te vin isi an Repiblik Dominikèn apre ke m te vini nan inivèsite. pou jouska prezan toujou ok pou nap gade an jiyè kap vini la nan inivèsite wote sa anjeni endistriyèl
mwen se yon òfelen de mè e de pè tou m sòti nan yon fanmi de 6 pitit mwen se sekyèm men pou sa se makenson seza ok ki laj makenson

Wi Mackenson nou marye. Wi m marye m gen yon timoun. Yon sèl timoun?
Wi yon ti fi. Ok. San konte sa w pa pran yo oubyen? Non pa gen m pa pran depi se san nou fòk nou pran yo paske Ou t jwe? Wi lavi di menm si w radi fòk ou soufri whatever jan ke l ta ye pou nou ta soufri avè l nou t ap pran l kanmenm men pou le moman aktyèl nou gen yon sèl ki se Arley Marc César. Arley Marc César. Yon ti fi ou yon ti gason? Yon ti fi.
Ok Arley.
Arley Max Cesar. Ok yon bèl non wi la. Ok e bon ki premye bagay ou fè lè ou te vini isi
a Santiago? Bon mwen te vini isi Santiago pou ke mwen te vin etidye spesyalman sa se rezon espesifik lan. Men aprè mwen te vin santi ke isi an Etid lan li enpòtan men konsa tou pwomouvwa yon kilti se tout afè reyèl pou mwen menm espesifikman. Depi tankou jan ke m sot di talè an depi a 12 an m ap pwomouvwa kilti Jakmèl kote ke m sòti nan Bason kilti. M te vin isi epi m te vin fòme yon gwoup ki se Zantray. Zantray se yon gwoup de Fòlklò e pwezi, ki la pou pwomouvwa kilti lan. An reyisi an Repiblik Dominikèn, espesyalman a Santiago. Epi nou fè slam tou, nou, m s on tanbourinè, m s on slamè, mwen ekri anpil, ekri se pasyon m. Zantray pase de prezantasyon an Repiblik Dominikèn, men. Nou travay anpil anpil anpil anpil anpil pou ke nou moutre kiyès nou ye atravè de kilti la. Se sa.
Ok men Mayton kwè nan Bondye? Anpil anpil anpil anpil. Bondye se se fòs mwen. San ke li menm m pa tap la jodi a. Amèt ke m son vodouyizan men avan Bondye se Men poukisa? E pa gen de m pa kwè pa gen de non. Bondye ki se wa Latè, la, la, ki se wa syèl la e tè a, se ladan ke m kwè. Ok, men poukisa Samba Mackenson e pa Pwofèt Mackenson si w kwè nan Bondye konsa? Pa de
pwezi, m son m chante tou. M te konn chante avan ke m fè pwezi. Se paske m te gen gwoup mwen Ayiti ki se, m te pase nan Dolphins, Jakmèl, m te vin fè yon gwoup ki rele Super Stanaval, Epi m te konn chante nan yon gwoup ki rele Bamboula. Lè yo di m sanba Mackenson, sanba, se pa rapò ke m te konn chante rasin, e m konn chante rara ki koz ke yo konn rele m sanba. Men pwofèt se yon lòt bagay. Men sanba se diferan avèk pwofèt. Ok, sa vle di, e ki diferans ou fè ant kilti ansanm avèk relijyon? Pou ou menm, kisa kilti ye e kisa relijyon ye? Bon, Se kè n ap di kilti se yon bagay ki anglobe, nan kilti w ap jwenn relijyon. Paske nan yon kilti, w ap jwenn relijyon an nan kilti lan. Nan nenpòt peyi ki gen yon kilti, premye fòs kilti, premye kilti, premye fòs kilti lan se relijyon peyi a dabò. Toutan yon moun pa konn relijyon w parapò avèk kilti w, poko, w p ap janm konn kiyès ou ye alò. Men kilti se kilti, ou jwenn relijyon an anndan kilti, se sa ke m ta di. Ok.
Dakò. E, men kisa wap aprann isit? Bon, m te ka di m t ap aprann enjenyè endistriyèl, tankou jan ke m di w, m pa lekòl ankò, m ap gradye an jiyè. Ok, bon bagay, sa vle di w tèmine, ou sou vwa pou w tèmine. Non, m nan sikèl m nan.
Bon bagay, e ki matyè ou te pi renmen lekòl la, an nou ka di?
De lè w piti, ni lè w vin jwenn, lè w rive isit. Matematik, matematik se matyè ki, matyè prefere m, matematik, fizik, chif an jeneral. Matematik?
Ok, a plis b o kare.

Avèk se jenisyen yo, bon m panse ke se jenisyen wap etidye yo tou.
Ah bon se sa. Se sa, ok. E Mackenson pa gen pè? Pa gen anyen ou pè Mackenson? Bondye sèlman m pè. Sèlman Bondye. M pa pè anyen ankò.
E ki pi gwo, ki pi gwo rèv ou?
Rèv mwen, se kisa ke m te ka di l ye, se, se ta wè, se ta wè chak grenn ayisyen, chak grenn ayisyen kap viv. nan nan mond lan respekte idantite ke yo ye a. Chak grenn ayisyen kap viv respekte moun ke yo ye an paske m toujou di l pwomouvwa yon kilti se pa yon bagay ki fasil. e konnen tèt ou antanke yon nasyon se pa yon bagay ki fasil. M ta renmen chak grenn m ta renmen rèv pa m se ta wè pou ke nou menm nou fè antanke Ayisyen pou ke m te ka di w pou ke nou fè yon lòt yon lòt yon pou ke nou vin moun ke n ta swete ke n ye paske chak Ayisyen k ap viv ta swete Ayiti yon lòt jan chak Ayisyen k ap viv ta swete wè yo menm yon lòt jan Men lòt jan ke yo ta swete ke yo ye a, se pa yon jan negatif, se yon jan pozitif. Pandan ke nou, jan n ap viv la la, nou poko menm sou, nou pa menm a, sou wout la, sou wout la, men pandan ke nan lespri nou, nou wè gran. Alò m ta renmen ke sa ke nou gen nan lespri nou an, nou mete l an aplikasyon pou ke nou vin moun ke nou vle ye a. Men, avan m ap di chak moun, Ayisyen an jeneral,

kilti lan anpil. M te ka di konsa ke.
Ban m 3, ban m 5 bagay nan kilti ayisyèn, si ou di li anpil. Ok, kilti lan se lang ke n ap pale an ki se kreyòl lan.
Se 1. Se 1.
Kilti lan se manje ke n ap manje an. Se abiman nou. M fè 3.
Se vodou an ki se relijyon nou.
M fè 4. Se drapo nou.
Ok.
Pou m montre w, sa vle di ke chak grenn sa, chak grenn sa ke m sot di w yo. Gen anpil nan nou ki pa konn enpòtans yo, ki pa konn kote ke nou sòti, moun ke nou ye jodi an. Paske gen yon bagay ki klè, m toujou ap di, m sonje te gen yon pastè isi an Repiblik Dominikèn, Santiago, ki t ap pale ansanm avèk mwen, li di m ke Marinson, yo di m ou se yon bon timoun, m konnen w, lè w konn vin jwe legliz la, m santi ke poukisa w ap fè tout sa w fè yo pou Jezi? Ou wè ki kesyon li poze m? Sa ke m ap fè yo, fè l pou Jezi pito. E ki jan w te reponn? Men sa ke m ap fè yo, m fè l pou Jezi, paske kilti sa m genyen an, se pa mwen ki kreye l, se Bondye ki ofri m li. Bondye ki ofri w li? Wi. Bon, se anpil moun di ke se yon bagay blan vin avè w. E an n ka di, an n di esklav yo te itilize vodou pou yo te ka fè ti reyinyon, pou yo te ka fè dans. Kilti pa vodou.
Yo te ka fè dans. Kilti pa vodou sèlman. Vodou pa fè pati de kilti nou? Mwen di kilti pa vodou sèlman. Non, m pa dou ti di se vodou sèlman. Men m di w yo te itilize vodou pou yo te ka danse lè yo te gen ti grenn jou lib la epi yo ankò lè yo te antre nan rakbwa yo. Lè yo te konn al kache pou mèt yo kòmsi pa wè yo lè yo te kòmanse pran fuit Ok, yo te konn vini e fè ti reyinyon, fè ti gwoup pou yo pale ansanm, epi pandan y ap bat tanbou, y ap danse, epi y ap eksprime jwa, kontantman, tout sa yo, sa yo pa renmen tou. Vodou, san vodou n pa t ap la jodi a. Nou te ka, m pa konnen ki sa ke nou t ap ye. M pa konnen ki lè n t ap, ok, san vodou, lè n pran endepandans lan, n pa t ap pran l. Men, ki sa w vle di moun ki di e. Non, sa ke m fè a, m fè l, m fè l Paske mwen menm mwen leve m jwenn li, m pwomouvwa l. Paske m, lè m rete m di yon moun se vodouyizan, m pa rete m di l tankou nenpòt moun ki di ke yo se vodouyizan. Men ki sa w fè avè l? Mwen li de vodou, m konprann sa k vodou, m chache anpil. Bon, ou ka, ou ka, ou ka wè sa. E, m li anpil. Mwen anpil anpil anpil anpil anpil avan ke m asepte moun ke m ye a. Lè m te di l sa, paske gon bagay m toujou ap di, lè m di pastè an, bon m di w yon bagay, mwen menm se toujou yon fyète pou ke m toujou vin jwe legliz lan antan ke slam, antan ke slamè pou ke m di dè pwezi pou, men sa ke m ap fè a, Se Bondye ki banm fòs pou kem fèl talan sa. Jwe tanbou, m leve m konn jwe tanbou. M leve m konn jwe tanbou e gon bagay kem aprann. Sa di son don.
Son don, se Bondye ki fèm kado don sa. Men Bondye pa fèm kado don sa poum jwe tanbou ni salsa, ni melengue, li fèm jwe antan ke antan ritm ki se nago, petro, ibo, yanvalou, maskaron, Ou konprann? Se Bondye k fè m li. Se pa mwen menm ki chache l. E lè w ap jwe tanbou, ki jan w santi w? Èske w ka eksprime santiman w pandan w ap jwe tanbou? Bon, si. Paske anpil fwa yo di moun, moun chante pou yo di sa yo santi. Konsa tou yon mizisyen ka jwe yon enstriman jis pou montre. Espesifikman nan di tanbou a. M toujou di tanbou, tanbou. M gon tèks ki di tanbou mache di sa m pa kapote, l la kapote. Talè, talè n ap vin sou sa.
Ok trè byen. Lòske m di l, m pral di w bagay yo, m pral fè w konprann yon bagay. Se ke nou prale Jamayik, Jamayik yo pwomouvwa sa yo rele rege a, pa vre? Rege.
Y ap fè dans, Yap fè dans djab vodou a se reggae. Tèt ou pat mèt ke dans vodou se djab? Non non non non pa di djab vodou se reggae.
Yap di w yap fè dans lan. Alò se kem te di l eskize. Yap fè dans lan se reggae. Kanaval lan se reggae. Disko an nan disko se reggae. Tout sa yap fè nèt se reggae. Ou konprann? Men nou menm Nou jwe reggaean nan legliz. Yo jwe reggaean nan legliz wi. Wi yo jwe reggae. Pa vre? Men pandan ke an Jamayik, yo fè dans ak reggae. Men poukisa anndan reg, anndan legliz ayisyen an n pa gen yon ti Petro, yon ti Lago, yon ti Yanvalou?
Bon sa pral depann de ki aspè mizik y ap jwe a. Nan men aspè mizik y ap jwe an Jamayik lan se reggae pandan ke yo fè dans ak, yo fè vodou ak reggae a. Non, non men m ap pale w de tèks mizik la. Anben sa m ap di w.
Anben chak, pou m montre w, Chak peyi bay Bondye glwa avèk pwòp kilti pa yo. Men, vodou a plis, se sa m di w, vodou a plis revolisyonè. Sa vle di, moun yo plis itilize vodou swa pou yo fè yon apèl. An Jamayik, rege a se yon revolisyonè tou. Se yon mouvman revolisyonè? Trè byen. Wi, m konnen, m konnen.
Men, ki diferan de Ayiti?

Ok ou konn e menm bon nou ap konsantre sou vodou pase se pa pou vodou nou pa vin la pou nou pale de vodou sèlman oubyen de kilti ok men e kòm ou te di m ou kwè nan Bondye anpil anpil anpil m konnen vodou bagay sa yo gen anpil nan yo mache avèk lwa bagay sa yo sesi sela lwa gen yon siyifikasyon tou chak sa w di gen yon siyifikasyon m konnen wi menm jis dou sa a m te fè yon apwòch men Bondye gen yon Bondye a rete Bondye Pa gen rans nan sa. That's it. Trè byen.
Ok.
Kounya la n ap pale de limyè. Maestro, èske ou kwè ou poko janm fè anyen nan fènwa?
Bon, nou konnen nou pè limyè. Nou pè limyè. Se sa k fè m pote ti limyè sa a pou chak grenn Ayisyen ka kreye posiblite pou yo pou wè, pou wè anpil bagay men konnen nou menm ayisyen depi wè nap danse tounen wè bay tèt limyè nou pap ploge epi wè fè nwa gen enpòtans li tou kanmenm wi ok bon men ni limyè an nou pap di limyè la e san kreyòl li ye limyè limyè se se nouvo m ka di rekèy de pwezi rekèy pwezi Makenson César e pote pou nou Ok ki se limyè ki se premye e liv ki gen 10 tèks nan sa li soti ak tout yon CD sa di moun ki moun ki moun ki moun ki achte liv sa wap gen aksè tou pou gen CD a e CD limyè a so e nou pral pale de limyè wi e limyè son son talè a la pandan map moute ansanm avèw nan machin nan ou tap fèm tande e anpil nan nan tèks yo ke nou gen pou nou fè moun yo E swiv tou. N ap fè moun yo tande kèk grenn mizik ann di nan liv la. Paske liv sa a fèt avèk tout CD e kote w ap ka li an menm tan w ap tande tout sa ki ekri yo. E konbyen tan sa te pran w pou w ekri liv sa a? Bon, se yon rekèy ke m ekri lontan, ki te gen 32 tèks ladan. Mwen vin kreye posiblite pou ke m di M pap sòti yon liv a 32 tèks. M di ke m ap pran 10 tèks ladan pou ke m sòti yon liv avèk tout CD. Sa vle di gen posiblite la pou ou sòti yon lòt rekèy avèk 10 lòt ankò? Rapid vit. Oubyen avèk 22? Non, m pap fè l a 22. W ap fè l a 10? 12, 10. Paske nou te ka di, nou ka wè l tou. Pousantaj moun nou gen ki li yo, yo minim. Ou konprann? men pousantaj moun nou gen ki tande yo yo plis. Egzakteman. Se youn nan rezon ki fè ke nou kreye posibilite pou ke nou ekri, nou fè, nou soti rekèy pwezi ak tout CD. W ap gen posibilite pou w li l, ni pou w tande tou. Egzakteman. Nou pa soti la ankò. Limyè, poukisa limyè?
Poukisa se limyè ou chwazi kòm. Anndan, anndan, anndan liv lan, nou gen 10 tèks ladan l. Nou gen yon tèks, premye tèks lan ki se limyè, ki se. tit liv la. Anndan liv lan, nou pa chache limyè, men nou pote limyè sou anpil, anpil, anpil bagay.
Sa vle di ke yon moun ki gen posiblite, m ba w, m bay yon moun garanti gen liv sa a, gen CD a, pou w tande l, w ap konprann anpil bagay. Si se vre, si se manti. Nou pote anpil limyè. Non, m tande, m tande, sa se si.
M tande anpil tèks e n ap vin sou sa. M tande anpil tèks e tèks prefere m nan, an m gade ki nimewo l ye. E kote l ye? Petro, a nimewo 2. Se tèks pa m nan menm ki se Petro. Petro son tèks, son tèks mwen menm lè m ap tande l kò m fè chè de poul. E de tèks m mwen men. Jiska prezan e de tèks m mwen men. M tande ki se Manman ansanm avèk Petro a. Manman se nimewo 4 epi Petro a se nimewo 2. Ok so Petro pale m de Petro ki sous enspirasyon w menm? Kòm si lè w ap ekri lè w bezwen jwenn enspirasyon kisa gen moun ki fimen gen moun ki bwè konsa tou gen moun ki jis al chache yon kote pou yo chita konprann anba yon ti pye bwa ki gen bon van e ou menm ki sous pa w? Kòm m konnen se yon nèg ki renmen lakilti anpil.
Bon mwen menm lakay mwen m gen tanbou M toujou gen tanbou m. M gon segon tanbou lakay mwen. Lè m di w segon an, se yon tanbou. Konn gen twa tanbou, gen kata, gen segon, gen manman tanbou a. Alò depi nan zantray se segon m te konn jwe, segon an toujou ret lakay mwen. M toujou ap jwe tanbou. Di pwezi, ekri pwezi se pasyon m, se pastan m. Ou konprann? sous sous pam li toujou vini menm si wèm mka pale ansanm avèk ou la epi yon bagay vin bon mkonn ap travay yon moun devanm nan travay mwen epi yon bagay vin devanm mdi talè epi mpran telefòn mwen mmetel epi poum pa pèdil paske li ka pase mpa janm raplem li ankò ou konprann sa vle di ke mtèlman pasyone de pwezi mdil tout kote mchak sous lan vin tout kote.

Dènye apèl la Jephte, mwen menm avèk Jephte Jean avèk tèks ki di lavi an, se Jephte Jean sèlman ki mete l. Apre sa nou gen tèks ki ekri ki di lanmou an se Evens Alexandre ki di li sou CD a. Limyè a tankou jan Kosot di, Eeh non ou sot di m Petro. Gen moun lè m di yo tèks Petro a yo panse ke se yo gen tan yo panse a tout bagay. Non tèks lan pou le moman avan si m te di Petro yo t ap tou panse ke m t ap pale de yon rit ou konprann. Men kounye a lè m di e pa mwen sèlman lontan lè tout moun di Petro yo tou panse se yon rit mizik Yo pral danse Petro. Men konnya lè w di Petro tout moun nèt panse son lòt bagay ke w di. Yo panse a Petro. E se youn nan rezon ki fè ke m toujou kenbe tèks sa pito yon moun tande l. Pou bay moun yon suspens. Ke yon moun di ke, ke pou moun konprann sa k gen nan Petro a. Mèt ou ka bay, ban nou, ban nou 6, 6, 6 vè nan tèks Petro a.
sis vè nan tèks Petro a. Sis premye vè yo, an n di.
Bon, gen e. Nan tèks Petro a, m kòmanse l, m di konsa ke nou swaf tèt sous chaje kadav, nou lib lontan, yo fè n vin pi esklav. Sèvèl mande konprès, chenn yo vin pi près. Menm nan rèv libète pa kwaze w, adye Ayiti, se depi nan zantray yo debwaze w. Nou chache n pa tande ni nwa ni jòn Nou rele n pa chante nou pa tande ni chato ni kouwòn Nou ta koule tèt nou pa gen dlo Nou ta pale de twa koze men pa gen mo Fyète nou pati pou legzil Kou l janbe yo ofri l azil Ou pa ta di l ap tounen Ou pa ta di l ap viv byen
Gon lòt tèks Gon lòt tèks m t ap tande e kote w te di e Dinite n pale man
E toujou nan Petro a? Nan Petro, exactement.
Ou son tèks m tèlman renmen. Son tèks m tèlman renmen. Nan, defa, m di nan tèks lan, Fyète nasyonal nasyon mal, souverènte chen janbe, drapo n sal, se pa de bouch k ap dòmi san bat, s on gaspiyay, se pa de mouch k ap pote kravat, s on maspiyay. Tout moun jwenn, se deviz paleman, devlopman se fè men peyi m paleman. Jeu de mots. Ki diferans ou ka fè ant jeu de mots ak kalanbou? Bon,
diferans lan, si ke moun li bon, tankou bon gen moun ki pa fè pwezi. Nan mo sa ke m sot di w lan la, lè m di ke devlopman se fè, m di, tout moun jwenn se deviz paleman. Devlopman se fè men peyi m paleman. Ou tande menm mo a. Paleman, paleman. Paleman, paleman. Ou wè sa ke m di w la? Sa vle di ke tout moun jwenn se deviz paleman. Palman, pa pale de palman. Devlopman se fè, men peyi m paleman. Sa vle di ke devlopman se fè li fè. Fè n konnen an. Fè ta ta dwe atire paleman. Men peyi m paleman. Sa vle di ke si peyi m te leman, li t ap atire nan fè, li t ap kole nan fè a. Sa vle di se poutèt sa m di w m sòti l ak tout CD. Moun yo ka tande. Fò w tande bagay lan.
Egzakteman. Non.
Yon moun ka tande l. Fò l li l. Fò l li l. Trè byen. Fò l li l.
Mwen wè paleman an siyifi de bagay diferan. De bagay diferan.
Ou wè?
E non. Tèks yo bèl. Tèks yo bèl. Mwen menm m ap tande yo la e m ap konsede m ap m ap m ap konseye chak grenn moun ki pral gade videyo sa e pou yo achte liv sa k ap soti isi Santiago Repiblik Dominikèn le 17. Me, e m kwè vant sinyati ap fèt nan. Nan 17 me l ap fèt nan Alyans Fransèz lan a 5 è 30. Moun Ayiti yo ap gen chans depi semèn 5 jiska. Depi semèn 9, 10, 11 l ap sòti Ayiti. Epi n ap tou di yon moun depi se kote w konnen w ka achte yon bagay w ap jwenn liv sa. W ap jwenn CD a. W ap jwenn li sou. Menm nan mache. W ap jwenn li nan sou iTunes, w ap jwenn li Amazon, w ap jwenn li sou eBay, tout kote nèt. Ou ka ou konnen ou ka achte yon bagay CD baby. Tout bagay nèt. Ok wap di tout platfòm elektwonik yo nèt ap disponib sou li. Ap disponib sou li. Ok bon bagay.
E tout moun nèt ki bezwen liv la depi nou bezwen l moute sou iTunes oubyen sou Amazon oubyen sou CD baby epi nap jwenn CD a epi nou ka tande men m kwè liv la e fòk nou ta wap mete liv la sou amazon tou? Non yo pap ka baw liv lan e CD a ap voye baw nenpòt kote ou ye nan mond lan ou bezwen CD a yap potel ba ou lakay ou egzakteman. Yo potel ba ou? Wi yap potel. Livrezon dirèk?
Non m panse moun yo tap ka jis achte l epi yo download l. Non non non ou pap ka e pa tankou si yon moun ap achte l sou sou sou amazon si wap achte l sou itunes wap ka wap achte l ou download li Non swa pa chèz swa amazon yap potel baw egzakteman kote ou ye a.
Yap fè livrezon an.
Ok bon bagay.
E nan liv la mwen wè gon tèks ki titre lanmou. Eske son nèg ki viktim nan lanmou? Bon moun ki pa viktim nan poko fèt manmanl mouri deja. Pou moutre ke se yon moun ki pap fèt. Se pa viktim mwen viktim ki fè ke mwen di Mwen ekri tèks lan ki se Lanmou. E si w ap tande tèks lan tou, nou va pale anndan tèks lan de viktim. Se yon tèks, si w ap koze avèk yon fi lè w voye l ba li, si l pa reponn ou, mèt konnen ke l fèt. Moun nan gen yon kè fè.
Non, tèks la, tèks la move. Men ou di m pou poko viktim de sa oubyen? Non, nou viktim anpil. Anpil, anpil. Ya, se youn nan rezon chak fwa n viktim, nou pran plis. fòs pou ke nou ka avanture nou la lanmou se lavi san lanmou jodi a m pa tap la se youn nan koz nou toujou ap kreye lanmou nou pap pè sak pase pou ke nou pa bay lanmou fò nou degaje l ou konprann paske m kwè si manman m te pè lanmou jodi a li pa tap fè ou pa tap fèt. Exactement men pou liv la eske w gen sponsor

Nou gen Marcus Dorvil, gen Jephté Jean, gen Nel Sanon, gen Renaldy. Moun sa yo se moun ki pa dòmi pou liv sa sòti. Dèfwa m konn fin ekri yon bagay a inè di maten m voye l bay tout paske n gen gwoup ansanm pou y ap analize l. Ap di chanje sa, mete sa, tou sa. Nou gen Konsila Santiago a ki se sponsò. Nou ki ba nou bourad anpil pou sa soti nou gen Romilex nou gen Santiago sa kap fèt nou genyen nou genyen Black Jack nou genyen Dash Salon
Gen anpil anpil anpil moun ki kontribiye pou ke CD sa yo di a nou gen JJJ.J marketing nou gen dapre ou gade sou telefòn mwen la wap wè EV media nou gen anpil anpil anpil anpil Chokarel Radio Caraïbe TNH tout nèt a tout nèg ok RF tout moun yo nèt moun yo jis tande ou byen li tèks la men ou pa gen lòt fit non ou pa gen lòt fit ki fèt apa de Jeff Tejan sou CD a nou gen Jeff Tejan apre sa nou gen Evens Alexandre ou avèk Evens tèks lanmou an se Evens Alexandre ki dil ok sè di mwen mwen pa pale ladann menm ni lavi ni lanmou se Evens youn pou Evens youn pou Jeff Tejan youn pou Jeff Tejan m pa di anyen ladann ok.

Tèks sa map gade la nan lavi lanmou lanmou an epi avèk tenp vokal Evens gen bagay.